Bonswa fanmi yo kòman nou ye kòman aktivite yo ye e nou di w mèsi e dèske ou aksèpte abòne ansanm avè nou nou pap janm sispann remèsye w e nap mande w yn fwa depli rete konekte ansanm avè nou pataje videyo nou yo pèmèt ke plis moun dekouvri kanal la donk se sèlman sa nou mande w. E pataje nan gwoup yo, nan WhatsApp, Messenger, e tout kote yo pou reyalize ki enpòtan pou nou kapab fè sa. Donk e, sa nou pote pou ou jodi a, nou twouve ki enpòtan. Donk e, nou konnen moman sa se yon moman ki vrèman difisil, gen fanmi ou genyen ki nan lòt peyi, e. Pa egzanp, ban m pran yon egzanp trè klè avè w, gen dwa gen yon fanmiy ou ki Ayiti, ou menm ou Etazini, ou gen dwa gen yon fanmiy ou ki Chili, ou menm ou Etazini, ou gen dwa gen yon fanmiy ou ki Brezil, ou menm ou Lafrans, donk e sa pral depan. Donk, ou gen dwa gen yon frè, yon sè, yon kouzen, yon kouzin, donk ou di konsa, jodi a, e m ta renmen, kòm se pou nou de, nou twa oubyen nou kat, Nou 5 tou e fè fè yon kòman m ta ka di sa yon apèl videyo kote pou len rete konekte ansanm a lòt pou na kominike pou youn ap wè lòt. M konnen ke nou konfini chak jou men wè youn lòt rete prè lòt se se yon lòt bagay. Donk e jodi a sa m pote pou nou se yon bagay ki trè senp men E pou ou menm ki konnen l se byen, men pou ou menm ki poko konnen l, e mwen panse l ape trè enpòtan. Sa m pote pou nou, donk e, nou konnen ke WhatsApp bay posibilite sa a, si ou gen yon fanmiy ou Etazini, epi ou gen yon lòt fanmiy ou e Chili epi ou menm ou ta Ayiti, ou konnen nou twa sa a nou ka ap kominike. e ou fè apèl videyo avèk WhatsApp epi len apre lòt, premye bagay map mande nou, si ou gen vèsyon ki plis ansyen sou telefòn ou an, sa sèlman map mande ou, al aktyalize l. Wap antre nan Google Play epi wap aktyalize l. Ou pa menm bezwen dezenstale l sou telefòn ou an. Wap sèlman ale epi wap lap baw posiblite pou aktyalize l. Lè w fin aktyalize l, kisa w ap fè? Ou prale nan WhatsApp. Ok, m pral montre n. Sa se yon telefòn ki nan men m. Ou prale nan WhatsApp. W ap ouvri WhatsApp la, menm jan se yon apèl ou t ap fè. Donk, san pwoblèm. Ok, m pa konnen si ou wè, y ap wè l la. W ap ouvri WhatsApp la, menm jan se yon apèl ou pral fè oubyen ou pral ekri yon moun yon mesaj, nòmalman, san pwoblèm. Dezyèm pwosesis la. W ap ale, w ap klike sou, w ap klike sou ikòn sa a ki ou wè ki make videyo, ok, tou prè e la. W ap klike sou ikòn sa a. A, m poko la mezanmi. W ap klike sou ikòn sa a, ok. Lè w fin klike sou li, donk, w ap ouvri l, w ap fè apèl la nòmalman. A vle di, Pa egzanp moun sa rele Woodjy, wap klike sou li e kòmsi se Woodjy wap rele ok, wap klike sou ikon sa. Apèl la ap fèt nòmalman. Lè w fin klike sou li, kounya la ou gentan ap pale a Woodjy, ou gentan konekte nòmalman a Woodjy ok, ou gentan fon apèl videyo ou menm a Woodjy. Sa se premye etap la. Dezyèm etap la, kounya la lè w fin antre an kominikasyon avèk Woodjy kisa w pral fè? Li pral ba w posiblite ankò, menm ikon nan ap moute. Kounya la, menm ikòn nan ap toujou moute, kounya la wap klike sou li, wap ouvè ankò, epi kounya la wap klike sou lòt moun ke wap rele a. Donk li yon ti jan difisil pou mwen paske se nan telefòn map grave videyo a. Mwen espere yon lòt lè map fèl pi byen si tout fwa ta gon moun ki gen dout ki pa ta ki pa ta kapab wè tout sa map fè yo byen donk map refèl premye pwosesis la wap klike sou ikòn sa a ou konprann wap wè li gen siy kamera a wap rele premye moun nan ok. Kounye a la a, lòt moun ou bezwen ki entegre gwoup la, kòmsi pou n ap, pou ta ap kominike, pou youn, tankou m fin, m ap pale avè w, lòt moun nan tou ap pale nòmalman epi youn ap wè lòt. Ok, pa egzanp ou ta gen yon moun Ayiti m te gen pran pa egzanp lan, youn Chili, youn Etazini oubyen youn ta Lafrans, youn Brezil, right. Kounye a, tou depan de telefòn ou, ou gen posiblite pou fè sa avèk 8 moun san pwoblèm. Men fòk entènèt ou bon, ou konprann sa pral depan tou de kapasite telefòn ou an, donk nou konnen Ayiti, entènèt yon ti jan e pa tèlman fin anfòm, men depi entènèt ou ta bon, ok, ou ka fèl jiska 8 moun, ok, youn ap wè lòt, youn ap pale a lòt, ou konprann, imajine w si w ta gen 8 fanmi yo, bon nou pa pwoch, donk li. enpòtan ok pou nou fè sa epi tout moun ap pale nòmalman youn ap wè lòt ok si son bagay nou bezwen rezoud antre fanmiy nou ok nap rezoud li nòmalman san pwoblèm donk e nou ka kite mesaj pou mwen e si tout fwa ta gen ta gen dout nou pa ka nou pa ka nou pa ta ka fè li donk nou mèt kite mesaj pou mwen map fèl pi byen. Pou nou nan lot video pou nou kapab e e e pou nou kapab e e e pou nou kapab e e e kominike avek fanmi nou menm ke fanmi nan pa tap donk se la m kite nou pou jodi a donk mwen espere ke tout moun kontan video an donk e map vini avek lot enfomasyon lot nouvo video pou nou ke m twouve ke ki enpotan e. Pa bliye pataje video nou yo, abone ansanm avè nou epi rete konekte ansanm avè nou epi aktive siy notification pou nou kapab toujou rete pi pwoch nou ok.